Te se li menm ki mete ase jis Louima alyas Deboulay, se li ki mete l an kontak avèk John. E ase jis Louima a, se li menm avèk pwòp men l ki tire ki tire Yvner se tout. Donk sa nou pa ka sa nou pa ka twò egzak sou li, nou pa ka twò pran l pou verite, se paske li yon ti jan gen sibjektivite ladan l, se montan kòb la. Gen moun ki di nou se 2 mil dola ameriken John voye bay bay Samuel ke Samuel resevwa. Konsa tou Samuel li menm li di nou se 10 mil dola li okouran ke John te voye bay bay Acejus Luma. Donk nan ka sa enfòmasyon sa plizoumwen yo sibjektiv donk nou paka fin adopte yo men sa ki sèten se ke otè entèlektyèl krim nan se John Cetoute genyen Jean Rodin avèk Aline ki se ki se konkibin ni yo menm yo yo kòm konplis nan kad krim nan e e sa sa e Deboulay li menm se otè prensipal la ke n ap chèche nan kad krim nan donk aprè misye aprè n fin jwenn misye m konnen n ap gen enfòmasyon adisyonèl men tout sa yo la a pa gen dout ladan yo se kolaborasyon, se deklarasyon tout moun sa yo ke nou fè anpil konfyans. Ok CG, yon mesaj pou pou jij la nan jiridiksyon Aken avèk nan kou dapèl Okay. Wi, mwen te lanse mesaj la deja wi. Map di yo kounya la e anpil fwa yo libere moun yo. Yo libere moun yo se e pa gen rezon. ke yo libere yo vre pa gen rezon legal pa gen pwovizyon legal pou yo libere yo yo men yo libere yo kanmenm kriminèl sa yo nou pèdi yo nap pran egzanp yon kriminèl ki rele Dicenel Joseph ki te gen pwoblèm avèk yon dam ki se konkibin li nou ta rete malgre kabinè denstriksyon gentan tande Dicenel Joseph kou dapèl liberel. sou Habeas Corpus. Malgre kabinè denstriksyon e m ka fè pèsonalite jij denstriksyon an se jij Jules Gaspard ki te gentan tande Dicenel Joseph deja o kabinè denstriksyon, kou dapèl libere l. Bon, m pa konnen, m pa konnen kisa yo jwenn kòm pwovizyon e ki motif ke yo jwenn.

al guy laguerre kou dapèl ankò liberel e lèm diw kou dapèl la sèke lè yo fè abeyas la isit nan premyè enstans nou pledel nou menm nou genyenl avoka yo fè apèl e kou dapèl jwenn motif pouke li libere moun sa yo Donk, e mesaj ke m lanse pou yo, mesaj ke m gen ni pou jij abeyas yo, ni pou kou dapèl, nan kad krim sa yo, tout moun sa yo n arete la a, yo tout deja tande pa dè jij de pè, yo tande deja dosye Natacha a, li deja kabinè denstriksyon, dosye e e e kòman lòt bandi a rele ki te koupe tèt moun nan, dosye sa a deja kabinè denstriksyon, m ap pale de Ilerbe Poussien di Gracia, dosye l kabinè denstriksyon deja. Dosye anlèvman ki fèt Grenodyè ke nou t al libere otaj la ki genyen kòm chèf bandi ke n ap chèche la ki rele Jean Marie Dorval la, dosye sa a kabinè denstriksyon deja e jij de pè deja travay sou dosye sa yo, enfòmasyon preliminè yo disponib nan kabinè denstriksyon. dosye John nan li poko al kabinè denstriksyon ok map pale de dosye John se tout la ki o kanada a dosye sa ki gen 3 moun sa yo ladann nan donk dosye sa li poko al kabinè denstriksyon men jij de pè tande yo deja a plizyè repriz Premyèman, sila yo k ap suiv nou, k ap suiv Pakè Daken, k ap suiv jistis Aken nan evolisyon nou. Maten an mwen reyini ansanm avè nou sou 3 dosye prensipal k ap brase bil jiridiksyon nan la. Premye a se se yon asasina pa bal ki fèt vandredi dènye, jodi a samdi fè 9 jou, se a hauteur de Maseyan Daken, nan premyè seksyon nan premyè seksyon komin Aken. Enfraksyon sa komèt kote ke genyen yon konplo ki te oudi kont yon sitwayen ki rele ki rele Yvener Citoute. Misye yo asasine l pa bal nan Maseyon. Nan kad krim sa, nou deja idantifye tout prensipal otè yo. Lè map pale de prensipal otè yo, map pale an jeneral de tout moun ki kontribye doun manyè ou doun lòt nan krim nan. Nou gen idantifye otè entèlektyèl la ki se yon pitit Yvner ki rele John Cetoute ki ap viv o Kanada. Nou genyen 3 3 moun ke nou arete deja nan kad krim nan, pami lèkèl youn nan otè prensipal yo ki te ki te yo 2 sou motosiklèt ki al komèt krim nan al tire sou misye. Nou genyen youn nou genyen e misye avèk 2 lòt konplis ki nan men nou deja. E. e n ap chèche nan kad krim sa a yon kriminèl danjere e ame koni de tous nan milye a la a ki rele Louima Acejus alyas Deboulay. N ap mande kèlkeswa moun ki rankontre, ki konnen Deboulay kèlkeswa kote yo wè li pou yo enfòme Pakè Daken. pou yo enfòme Komisarya Sen Lwi, pou yo enfòme Komisarya Aken, pou yo enfòme Komisarya Fondèblan, pou yo enfòme Komisarya Kavayon, pou ke nou menm nou kapab entèsepte misye, e nap nou deside pou pran misye jan nou ka prann nan, paske nou reyitere se yon kriminèl prezime, se yon prezime kriminèl ki ame e ki trè danjere ke tout moun konnen nan milye a la. Nan kad. Ankò asasina ki te fèt Sen Lwi di Sid sou Tamara Aristil, nou ankò ap chèche Ilerben Prussien. Misye ap fè lanavèt, misye ap fè de va e vyen, men nou toujou sou pis misye, nou toujou ap chèche l. Ilerben Prussien alyas Gracia, misye te rasta, li koupe cheve l kounya e ke menm Deboulay osi te rasta, li koupe cheve l. e ke nap mande tout moun ki konnen yn kote nou kapab jwenn nèg sa yo pou yo kontribiye avè nou ban nou enfòmasyon rele rele pakè daken rele nenpòt moun nan pakè a rele komisarya senlwi komisarya kavayon komisarya aken komisarya fòdèblan rele nou fè nou konnen e ke nou menm nou pral pran yo jan nou kapab la e kèlkeswa moun tou oubyen gwoup moun nan popilasyon an ki sansib a kesyon ensekirite ki genyen an. a kesyon sekirite ke nou bezwen etabli nan jiridiksyon an, ki ki konsyan de travay ke n ap fè a, ki deside ban n patisipasyon yo, yo mèt fè nou jwenn moun sa yo nan meyè fason an. E ankò, twazyèm dosye a se toujou Jean Marie Dorval ki li menm chita, li ap fè fè kidnape moun, Kidnape moun nan cherèt, tuye moun nan cherèt e misye gen baz li ka fidèl, nap swiv misye de prè. Malerezman, malerezman nou fè 2 tantativ dèyè misye deja, nou pako ka pranl paske misye trè malen e nou reitere apèl sa kote ke Nap mande kelkeswa moun ki gen enfomasyon sur pataje yo avè nou nap pou nou kapab mete men sou misye fasilman e kelkeswa moun tou oubyen group moun ki deside ki gen kontrol misye ki kapab mete la pat sou li pou yo fè nou jwenn ni donk nap diyo mèsi e sosyete a ap trè rekonesan anvè yo menm tou alò e nan kad dosye sa a. nap pale nan kad dosye asasina Tamara a, yo fè yon habeas corpus deja pou yon dam ki rele Natacha Alberol ke nou arete deja e ke nap mande nap mande jij habeas corpus yo. N ap mande jij kou dapèl yo, n ap mande yo pou yo reflechi enpe avan yo chèche le pli souvan dè alibi pou yo libere prezime kriminèl sa yo. Natacha, nou arete l deja nan kad dosye a, se youn nan prezime kriminèl ki patisipe nan krim nan. aktivman donk nap mande kou dapèl nap mande jij aken yo wap gade Natacha poko gen menm yon mwa nan prizon yo gentan fè abeas kòpous pou li donk chak fwa kriminèl sa yo yo echape nan men nou nou pa gen jan pou nou pran yo ankò donk map tou avèti ni jij ki tande abeas kòpous la. Kòm mwen te defann pozisyon pakè a deja, m te defann komisè gouvènman an deja nan odyans a biyas konkou sa, m te di l ke jij sa non sèlman Natacha arete an flagran deli par le jij Jackson Felima Jackson Flerisma ki nan Sen Lwi di Sid, non sèlman l arete an flagran deli, men tou jij la tande l sur le chan, rapò l fèt, dosye sa gentan kabinè denstriksyon deja, menm lè. dosye a kabinè denstriksyon, sa pa ka anpeche komisè gouvènman an kontinye chèche moun nan. Paske nou gen manda e pouswit la li deja anklannche, n ap kontinye chèche yo epi pou nou mete yo, pou nou fè kabinè denstriksyon jwenn yo an eta. Donk, Natacha. Dosye la gentan kabinè denstriksyon, abias la fèt malgre dosye a deja kabinè denstriksyon, mwen menm mwen mwen avèti jij kou dapèl yo nan kad yon evantyèl abeas, nan kad yon evantyèl apèl ke yo ta ka fè de yon desizyon kont Natacha ki ta soti nan tribinal premyè enstans Aken an, donk pou ke yo menm mwen deja avèti yo ke Natacha. deja non sèlman l arete dans le delè de la flagrans, jij Jackson Fleurisma tande l deja, enfòmasyon preliminè n fèt e le dosye è deja achemine o kabinè denstriksyon. Donk, etandone m konnen avoka yo lè lè yo pral fè apèl abeas corpus yo, yo pa pral bay enfòmasyon sa yo, mwen menm m deja prevni m deja prevni kou dapèl sou sa. Donk.

se yon kriminèl ame e danjere e mwen mande gran piblik la pou fè trè atansyon a moun sa yo e pa neglije enfòme nou, enfòme lajistis m ba nou tout, tout enstans pou nou enfòme yo e si yon moun pa ta genyen, si yon moun pa ta gen kontak, yon moun ki ta gen kontwòl moun sa yo pa gen kontak komisarya ki pi pre w la. Ou ka avèti nenpòt moun ki nan lajistis la, eksepte avoka yo. Ou ka avèti nenpòt moun k ap travay nan jistis la. Y ap fè nou konnen nou menm n ap pran lè mezi ki senpoz pou ke nou mete moun sa yo anba kòd. Se jan nou konnen komisè Muscadin arete yon jèn gason nan zòn nan jiridiksyon pò la e li ta fè kòm kwa jèn gason sa ta enplike nan asasina ou t ap pale ki fèt nan Aseyan. Sa w ka di nan ka sa? Bon, m pa konnen ki. ki prèv ke komisè Muscadin genyen, sof ke sil arete yon moun nan jiridiksyon m nan, nan kad yon asasina ki komèt nan jiridiksyon m nan, mwen konnen son kout men l ap ban mwen, l ap transfere moun nan ban mwen pakè. Donk si se vre, m konnen l ap transfere l ban mwen nan pakè a, mwen menm pou m fè objè, pou m anklannche menm pousuit ke m deja anklannche a pou m anklannche l kont moun sa a tou. Donk jiska mentnan m pa ko enfòme de sa. e ke janm diw la si se vre m rete kwè lap enfòmem epi tou moun nan si se nan jiridiksyon m nan li aretel pou yon krim kel komèt nan jiridiksyon m nan donk m kwè ke lap transfere moun sa ban mwen lap dim men menw moun kel ta arete poul te rann mwen sèvis nan kad krim nan lap mennenl ban mwen donk mwen. Si se vre, m ap ret tann sa. Arestasyon sa fè kèk jou wi ECG li fè kèk jou wi la. Samson em diw lala eli m ka diw m pa gen lòt m pa gen bagay anplis ke m ka diw ok ok nan kad asasina sa CG nou konnen ke gen 3 moun ki jwenn arestasyon yo se kiyès yo ye?
Youn rele Jean Rodin se tout youn rele Aline Aline m pa byen sonje siyati li. Li pa ici koni paske li la mpa sou isyati li an depo deja e lot la rele Samuel janvier ok. Jan ou di se tout la se fanmi ansanm avèk Yvenè se tout? Wi se fanmi Yvenè se tout. Dosye misye tap deja nan entèpòl paske mwen gentan an relasyon an kominikasyon avèk entèpòl deja responsab entèpòl au sein de la dcpj, nou gentan m gentan antreprann dyalòg, m pale avè yo plizyè fwa deja sou dosye a. Donk, dosye a t ap gentan achemine, men jan peyi a ye la bay pwoblèm, men nou gentan pran dispozisyon disi semèn pwochèn dosye a ap achemine a sdp nan SDPJ Okay e SDPJ li menm l ap achemine l pou nou Pòtoprens o moman opòten nan dcpj pou n kapab sezi Entèpòl e nou kominike deja avèk Entèpòl sou dosye a y ap arete Yvenè kèlkeswa kote l ye nan mond lan.